What's up, what's up? Koman nou ye guys, koman nou ye? E m swete ke nou te gon bon nwi. Mwen te leve bley byen maten an. Ok, li potan. Guys, euh, pa konn kyes nan nou ki tande album sa ki rele Iceman nan. The Drake. Alò m poko fin tande album nan non. But. Bon istwa, amen gen des istwa, pa yon istwa. Kite m fè sa m te konn abitye fè. M si m travay pou Zoït. Bon m fè sa m te konn abitye fè. E album sa, Drake frape anpil nèg ladan. M konnen tou pwoblèm Drake te genyen avèk anpil rapè. e tout nèg ki te vire kont li e tout nèg paske youn nan bagay ke m kontwole nan albòm Drake lan pou kalite moun ke l frape avèk gwo ekip moun nou konnen cho sa ki rele e Drink Champ la right e DJ Nori fè so gen anpil moun nan rive lòtbò a yo toujou konpare Drake avèk Kendrick Lamar pou moun yo tjou kiyès nan yo so anpil moun choose Kendrick koz Kendrick poppin Drake tou toujou poppin but gen yon pwoblèm gen yon bagay ki genyen se ke lwayote se gwo bagay li ye nan rap se gwo bagay li ye nan rap you have to pick a side ou pap ka Ni Nando Drake epi pou Nando Kendrick Lamar yo have to pick a side So Drink Champ lè w vin lan bar tou ou di Drake or Kendrick Lamar So anpil moun toujou pran Drake anpil moun toujou pran Kendrick Lamar So Drake ap swiv tout bagay sa yo e Drake ap ekri Nou konnen Drake beef anpil artist E m raple m youn nan nèg ke Drake te gen bif avè l, e li te fè yon deklarasyon, li te di, Lè Drake ap bif avè w, Drake pa bif sèlman mizikalman palan avèk ou. Ok, ki se Kanye, Kanye West, li di w, Drake pa bif sèlman mizikalman avèk ou. Dieu kap tou tyeke madanm ou lap tyeke sè ou lap tyeke kouzin ou lap tyeke manman ou e Dieu k pa pè vin abite tou prè lakay ou poul gen kontwòl ou so nou ka nou ka gen sa kòm egzanp pandan nap pale de ye ahh lèm di ye Kanye West. Li te fè sa sou epòk sou epòk Kim Kardashian. Epòk Kanye te ansanm avèk Kim Kardashian. La fwa pou wè mizik sa a misye fè kile ki ki Do you love me? E se sa pral debouche yon ekip pwoblèm kote ke lè li vin ap beef Kanye li antre nan inbox fanmi Kanye medam yo, medam ki nan antouraj Kim Kardashian yo tou. Li lave anpil moun nan yo. Sètadi ke Drake gen yon pouvwa ke anpil rapè pa genyen jan ke l genyen l lan. Drake ka annik like yon foto w, min, Drake like yon foto w li min sa l vle di an. Se Drake ki like yon foto w. Ou tou sou non w. Konprann? So, se menm beef sa tou Drake te gen avèk Kanye West lan, se menm beef sa tou ki pral koz Drake te gen yon ti pitit deyò. Li te fèl avèk yon stripper. E ke Drake ta peye dam nan pou dam nan pat pale sa. Drake ta peye gwo kòb pou dam nan pat pale sa. Paske dam nan ou konnen, kèlke swa moun nan, Drake ansent. Son bagay ki klè, pa gen pitit kap jete. So, pwostitye a li menm. Drake mande pou l fè abortion or something. Li pa dakò. Ou konprann sa m di w la? Fè yon pitit pou Drake. Nou konn sa l bay. Drake rete sa l Drake ye a. Li vle di sa ke li vle di an. Lè w di Drake, nou konn tout sa ke l vle di. So, e sa li menm, ti pawòl sa a. Se te Kanye ki te okouran de li. Lè m di nou Kanye te okouran de li an, se Kanye ki te konnen Drake gon pitit deyò e ke l ap peye pou fye papa li. So imajine ou Kanye gen bif a Drake. Li gen tan pèdi nan bif lan, se pa pou mizik. Nou konn Kanye se yon genius. Se pa pou mizik li pèdi. Paske imajine w Kanye marye avèk Kim Kardashian li gen konbyen pitit avèl ou wè sam diw lan so Drake vini li ap fèmen kay li achte yon kay tou prè kay Kim Kardashian so nou konn sal bay se kòmsi Kim Kardashian se just mache travèse pou lal ka Drake nou konn medam yo isi yo pa bay yo anyen pou yo as long as feeling yo ap mache ok. So, Drake vin gen bif ansanm avèk Pusha T kounye a. Kiyès ki Pusha T? Pusha T se yon bèl rapè a kout plim. Ou konprann sa m di w lan? E nou konn sa ki rele bif rap. Bif rap se pa ti stil mizik Drake yo, Kiki, Do You Love Me, paske nou konnen Drake fè yon rap melodye. Konprann? So, se pa stil sa yo, se yon kesyon de lirik. But, Dim kisa yon nèg ki gen lajan pa ka fè. So now je kòmanse gen ghost rider. E nou konnen byen lè nou di hip hop ghost rider ou pa gen dwa gen sa. Depi ou gen ghost rider se yon feblès li ye. Ou manke ou manke pwa ou manke anpil bagay. But se sak fè. Kontra rete kontra, si yo peye w, si yo achte yon mizik nan men w, ou siyen ke w pa gen dwa pale, e ou pa gen dwa pale. Si w pale, li gen anpil konsekans, li gen, li gen street lan, ki pral yon pwoblèm pou ou, e pi answit, li gen lòt pati, an, kote m kapab di, an, lòt pati, an, ok, yo ka rele w tribinal and everything, because ou siyen pou w pa pale, paske sa yo. You're legit! You're legit! E pa Ayiti ou tande tèl moun te ka achte yon mizik nan men tèl moun. Bon, a vrè di, yo pa fè sa ou byen an Ayiti. E kòve n ap fè. So, n ap kontinye. So now, pou chat si ap frape, Drake ap frape. Ou konprann? So, lè bagay sa vin rive nan yon dènye level.

So chak chak fwape bèl lyrics bèl rhymes konprann sa m di w lan ou pran yon kalite yon kalite bars like it goes crazy pou chak ti ekri bèl misye gen bèl kout plim m ka mete misye pami top 10 nèg ki ekri pi byen nan rapè ameriken so ahh. Nan mizik lan pou Shati frape a, dènye fwa l pral frape Drake lan ki pral koz anmweyy America tèt anba. Dènye mizik ki pral koz America tèt anba a, se nan mizik kote ke misye di Let the dude, let the baby come home. Misye mande Drake pou l kile timoun nan vin lakay li. Check like what? Oh! Esperans do ti. E se oh kanye wè se la geba gala di yo. So ma men jen dou. Li bal bak sou kanye. E lè sa da. Li pral go crazy on kanye. E lè sa. Li pral baleye depi e fanmi Kanye gen k rèd nan ni bò Kim Kardashian ni bò Kanye. Damn it! Moun yo ap kraze show a wi. So, tout sa map di nou an la, sa se jis pou m montre w yon beef ke Drake te genyen ki te fè istwa. Ou konprann? Drake te gen beef sa te fè istwa. Men, majorite beef yo toujou gen yon fanm ladan l. Lè w pran egzanp, bif Drake te gen avèk Meek Mill lan, li te bif ankò kòmsi fanm ankò. E pou Nicki Minaj. So nou konnen ke Drake te nan, but still, but li gen yon kontra. Men li stil depan de Wayne yon fason men kontra Wayne ladan. Nou konnen Drake mwen nan Young Money. Lò di Young Money ou di Cash Money ou di Wayne Birdman. So an tout sa map dou yo la msye vin gen bif avèk Meek over Nicki Minaj. So pa bliye Drake se chouchou medam yo li. E depi ou gentan gen fanm deyò w. it's like lavi ap souri pou ou so nou konnen e Meek Mill li gen bèl kout plim vre wan Meek Mill pral chante fò fè bri bagay pandan Drake li menm lap trè dous sou beat lan lap frape e Ghost Rider yo konn kòman pou yo frape pou li konprann sa m di w la m konn 2 nan Ghost Rider Drake yo so konn 2 ladan l pa vle di ke yo sètifye because depi pa gen moun sa pa pale. li pa sètifye ok la m sonje m fè cho sa deja but de pou beef meat nan la avèk drake la m fè cho sa deja but li lwen paske m fè l lontan so lè m fin kite sa misye te gen beef avèk chris brown tou tout beef sa yo vin squash ou konprann so misye gen beef avèk anpil lòt atis Bif yo just mouri men li pa bliye yo. Men kounya la lè nan te nan album sa Killer Ice Man nan misye frape Jay Z. Misye frape DJ Khaled, misye frape Jay Z an dizan ke on dine avèk Jay Z or 500 mil dola, mwatye milyon dola. Ou konnen te gon bay on deba konsa. On milyon, I mean, mwatye milyon dola, ou byen chita avèk Jay-Z pou pran, pou manje ansanm ak Jay-Z. Anpil moun te chwazi Jay-Z. Jay-Z li menm pèsonèlman te di konsa ke, Ou pa ka chwazi m because 500 mil dola, si w pa pran li men w vin, ou mennen, ou vin devan, vin devan pou n chita nou pale. Sa pou m di yo, sa m pral di w yo sou tab la, m gentan di yo nan mizik deja. Nan 500 mil dola achte yon albòm, achte albòm mwen yo, al tande yo. Epi Jay Z deny li like li pa bezwen moun nan pran an pran chita pale ansanm avè li over the five hundred thousands so misye misye bring that misye mennen sa nan yon mizik misye di e l ta prefere 500 mil dola olye de chita avè w pou yon dine misye frape Jay Z misye frape LeBron James nou konn nan ki nivo nèg sa yo te zanmi. Misye menm te menm gen tatouraj Lebron James sou li. Lebron James men bi trayi. Paske nou konnen bif wè bat ko menm bi bezwen vin la sou bif. Kendrick Lamar la avèk ki. Drake la. Te kon kote Drake tap jwe. E pi. Euh, Lebron James tap fè. They not like us. Misye tap vibe on it. So, je kwè. Je di, oh. Really nigga Paske ahh Le gros James tap vibe sou mu sou sou music de Night Lacoste an. So of- otomatikman misye feel like son disrespect pou li. Pou yon nèg li fè tatouraj, li tatoure foto l sou bra l epi bagay. Nèg sa yo te gen bèl relasyon. Crazy relasyon. Drake avèk LeBron James. So li beef DJ Khaled. Si te ka lese te ka youn nan pi sousou kem konnen. Paske pandan map pale avè w la, m gen pou m fè show sa pou nou. On grenn mizik. Kale te tèlman thirsty sou album li pou l te gen Drake. Drake pat vle featuring sou album nan. A la fin, Drake mande Kale 95 pousan sou mizik sa l bezwen featuring nan. Yo, that's nigga like desperate. Yep, sa Khaled desperate. Nou konnen ke Khaled aksepte bay Drake 95 pousan mizik lan. It's like Khaled pral soti avèk 5 pousan nan mizik lan. Jis pou l gen Drake sou album nan. So, nou ka konprann nan ki nivo. Sak rele Drake la li vle di Drake. Sak rele Drake la egal a Drake. An gwo, Drake vle di sa l vle di a. Epi li bay Drake, li bay, li bay, li bay Khaled yon ti frap. Nou konnen pa Khaled soti Palestine, right? So, pandan tout beef sa w konnen k genyen la Palestine avèk Israel oubyen whoever lòt lòt moun yo, Khaled pa janm di yon mo. Menm jan avèk atis ayisyen yo k pa janm di yon mo. Ou konprann men m pa kwè Khaled gen yon ti chèk nan gouvènman an, men Ayiti sa yo se yo gen yon ti chèk nan gouvènman an, pou yo pa di yon mo. Bon brèf, so misye frape Khaled li di Khaled konsa ke pèp la ap pèp la still ap tann yon Free Palestine nan men w. Kòm se pou di Free Palestine bagay sa yo. E gen kèk videyo ki sòti kote ke de moun de medya. Ki soti Palestine ki wè Khaled kap di Khaled poul di free Palestine Khaled pa vle dil ou konn sam diw lan it's like Khaled pa involve it's like Khaled don't care America is America li son ameriken li pa care de lakay li misye frape Khaled konsa ou konprann pèp la still ap tann yon free Palestine nan menw Khaled. Come on man Woo Guys m poko fin tande album nan Men m telman konn story yo I feel like ok bon m share sa avek nou Bon m fè sa m fè pi byen Bon m fè sa m te konn fè a Avan yo vin foure m nan zen Zen bagay ayisyen Bagay se ton grenn moun yo foure m nan zen ayisyen Se cho sa m te konn fè Moun nan vin di m se men a ameriken selman ka pale e pa ayisyen yo ye Epi m al pran nan kouran misye a menm vin tonbe. Nan gade bagay ayisyen nan tonbe nan vin mete carel sou menl mete Guy wewe sou menl yo pap kontan yo pap kontan so ahh se janm di nou an guys so bagay la fin rive nan yon nivo kote ke nèg yo fin paka handle bagay yo tout bon men de tout moun sa yo map di nou an. M konnen yon grenn. Ahh. Yon grenn streamer. Ki te toujou avèk Drake. Depi. Kòmansman. Till now. Misye rele DJ Akademiks. Se yon zanmi tout moun ta dwe genyen. Menm jan avèk zanmi sa a pastè Paz genyen an ki rele Eraï a. Ki son sitirè. Ki son japwouv. DJ Akademix pa pè dou sa. Moun pa pale DJ mal devan l. L ap bif tout moun k ap pale DJ mal devan l. Akademix di nou sa. E sa fè m di nou. Mwen menm. Lè m ap fè show m gen 3 moun ki viv nan mwen pou m fè yo. M gen Charlemagne the God, kidonk, sa l gen pou l di an l ap di l, li pa pè, even if ou ka tiye l aprè. M gen Joe Biden, the same dude, li pa pè, sa l gen pou l di an l ap di li and then he mean. Epi m gen Didier Academics, yes k ap frape, k ap ap pè frape, epi lè l lwayal avèk yon moun, li lwayal avèk yon moun. Se mwen sa.

Janm diw la m diw m pa tande tout album nan men nan yon grenn mizik 3 mizik sèlman misye frape e misye gon stil mizik li fè tou san refren it's like bars konprann e map shout out Killian Wayne ki gon mizik konsa tou ki rele 3 am in Port-au-Prince. So ba son kalite mizik e Drake renmen fè. Yo dwa fè one AM in Albany, one AM in Toronto, one dam do lan, one AM in LA. Tout bagay sa yo. E tou yon gwa mizik konsa ki rele two AM in Port au Prince. Mizik sa rekòde devanm. Yo, the second verse guys. Woo! Frè m kwè misye gon fraz nan mizik sa e menm lèm vejetaryen men bò kòt mwen stil gon pye kochon ah gèt yow m damou nèg ki ekri bèl men m damou nèg ki ekri byen. I call it bars! Konprann? Lè m la dre ka di w, menm lè m vejetaryen, men bò kòt mwen still gon pye kochon. Shit! Ooh! M damou nèg, m damou nèg ki fò men, m damou nèg ki fò. Konprann? Yep! By the way guys, umm. M gen 2 podcast deyò, m gen youn avèk Topson and m gen youn avèk Double O, Double O se youn nan Double O 7 se youn nan gran pwomotè ki gen nan New York e ki fè anpil event, anpil krezi event e misye k mennen rapè yo sitou. Nou gen fèt drapo yo, fèt drapo ki fèt nan Sonos Strand nan e misye k fè l e 17 me an la e ou menm k ap viv nan New York spesyalman Brooklyn, so nou envite w. Sou lòs lan vin fète fèt drapo peyi w. Brèf! Ap fè piblisite, gade de blag, m ladann tou. So, se jan m di nou an guys, poko menm bezwen rive sou Kendrick Lamar. Drake gen twòp bif avèk moun. E m pa bliye, pa bliye mwen di nou, lè Drake gen bif lan, Drake pa fè bif mizik sèlman. Tout nèg konnen ti kanadyen sa son bon ti gason. Ou pran bèl ti kout pli, ba bèl ti kout peni, ou pran sam dou la, li gen stil, ou pran sam dou la, e misye fè ti mizik li like, e e e, on rap melodye, ki rann, pou bat jwèt li pa izi. Men gen yon lòt bagay ke ki genyen nan rap, sitou. Sa fè mwen menm lè map pale de rap, m di nou, poze nou pou nou tande. Gen yon bagay ki gen nan rap, lè w nan bif, Lè w gen challenge, se speed buzz. Wè sa m di w lan? Buzz mean buzz. Li pa vle di w just fè yon fraz epi that's it, no. Konprann sa m di w lan? Buzz mean buzz. M ap shout out Cleo Eng ki toujou clean zòrèy mwen, e pa fòt mwen ye m pale avè l m di yow nigga. Ou tande album Drake la? Li dim tou m gentan tande 3 mizik sèlman wouy. Misye dim se nèg sa yo ki enspirem nan kalite pou plim mwen yo wi. M di yeah. E m paka bay manti men that nigga is fire. Wouuyy tankou Guy Wewe di konsa m konnen lè kamera a etenn kè nou pa kontan. Kè m pa kontan lè l etenn e sa fè m itilize nou kòm terapi. M vini m vin share sa m konnen avè nou because nou konnen. Eh, this is America. Yep. Oh my guys, so album sa, oh kapon kontan vini kon vini vini. San m poko antre nan kèk mizik, m jòs ap pale nou de bif lan. Bon, an gwo, an gwo, jwe pran anpil bif. Li chèche anpil, anpil vin jwenn li. Ou vle l ou pa l sòti kò l ladan l paske si Drake te gen bif ak Chris Brown, bif la fini Joel fini an la. Dre nèg ki ka keep up nan tou lè 2 sans yo. Ou konprann? Nou wè Drake te gen bif avèk Rick Ross, still gen bif avèk Rick Ross. Sa fè m toujou di nou, lè nou pale de rap, nou pale de mouvman gangster. Konprann? Nou pale de. anpil bagay kom si ke nou ka trouve ke ah non, ah non, that's violence this is rap so nou raple nou bif misye te gen avèk Rick Ross lan, Rick Ross fè yon versus between I mean fas avèk French Montana Rick Ross la tèlman funny depi se mizik Rick Ross gen ki li pral jwe Drake sou li li di Play this music and then minus minus Drake vocals like how come nigga di misye di mwens Drake vocals mwens vocal Drake lan epi lè yo lage mizik lan lè pati Drake la moute epi pèp la pranl. Eske ou konnen Drake se yon rap melodye l fè, yon rap ki catchy, so yeah it is what it is. So malgre sa tou fò n pa bliye lè yap kouri menm nan 22 minutes a Damn! Sa m pa vle pale de bagay sa yo paske bagay yo ap moute ap moute ap moute Nou konprann sa m di nou an So imajine w apre tout bagay sa yo Drake I mean Drake pran misye nan yon trap Jwex fè yon envite Rick Ross nan yon event Canada vin jwe. Rick Ross pran kontra a vreman vre. Y al jwe lòt bò a. So imagine ou kay Jwex Rick Ross kareman kanpe la jwe Not Like Us. Pandan ke Not Like Us pa pou Rick Ross e se youn nan mizik ki Kraze Drake nan yon fason. So, sa w panse k pral rive? Se rap k ap fèt. Drake gen gang li avè l, li gen goons li. Yo ap tape Rico sot bò a. Konprann? But sa m renmen an, this is hip hop, at the end of the day, lè misye vin pran entèvyou an palan de Rick Ross, misye di Drake, yo listen, real nigga, real nigga pa bezwen wè yon real nigga. ap pèdi like ap lose so real nigga kontan lè yon real nigga ap shine m pa konn sa n konprann non Hey guys sorry te gon apèl yo koupe apèl yo koupe apèl la so m prale m prale byen rapid because nèg antan long twò long deja so ahh je ta ee ou kwè sa jwe mizik sa kay Drake kòm m te konn eksplike nou yo tape Rick Ross lòtbò a a tout guns li yo. Sa e jis Canada ou vin jwe. So imagine ou ankò, pati ki pral diferan ke nou menm Ayisyen nou pa fè a, se pati ki pral montre ke misye vin ap pran entèvyou an palan de Rick Ross ap di misye yo, pa gen moun ki vle wè yon real nigga pap janm bezwen wè yon real nigga ap pèdi. Yon real nigga still bezwen wè yon real nigga ap shine. But at the end of the day, this is hip hop. Ou konprann? This is hip hop. So, e m pap rete twòp. Yo koupe live la Anbyn yo koupe video a fèm pèdi feeling mwen e sim ta pran pale nou de istwa sa yo mal ap mande rete koz m gen bagay sa yo on lock ok guys so ahh happy Friday bon weekend enjoy anyway se te mwen. Poko wap gade mwen konsa.